Salut tout moun koman nou ye m espere nou anfom mwen kontan ansanm avek nou nan video sa nan video sa nou pral moutre ou jan ke nou wè nan tit lan koman ou kapab entegre koman ou kapab antre nan biznis cheve a ou menm ki swa an ayiti etazini kelkeswa kote ou ye e biznis cheve se youn nan biznis ki trè rantab. Se youn nan biznis ki trè rantab, sitou nan kominote nwa yo, yo itilize cheve anpil, anpil, anpil. Yo achte l anpil. E se si mwen fè videyo sa a, m ap, alò, se pa yon grenn videyo, se yon ansanm de videyo ke m ap fè sou E sou kòman nou kapab achte sou Ali al kòman nou kapab achte cheve sou Alibaba se plizyè video nap jwenn ansanm avèk mwen sa se sèvis map mande nou se abòne ansanm avèk chanèl la pase lè w abòne avèk chanèl la ou pa depanse pou sa ou pa peye pou sa men lap benefik pou mwen Lè ou bay videyo yon like, ou pa peye pou sa, lè ou pataje l avèk yon moun, ou pa peye pou sa. Imajine w ke yon moun ou wè ki chwazi pataje konpetans li ansanm avèk ou, bagay ke l ta sipoze fè w peye l gwo lajan pou l aprann ou, li ba ou gratis sa, ou dwe respekte l e ou dwe kolabore, ou dwe, m te kapab di w, ankouraje moun nan nan fason ke ou kapab. E la nou prale direkteman e jan nou ap swiv avèm sou ekran se yon ansanm de e alò son rechèch mwen lanse sou cheve. E la an nou di e yonn nan bagay ki pousem fè video a tou Apa de anpil kestyon ke m resevwa swa sou e WhatsApp mwen oubyen swa sou e pa de kòmantè sou anba video anba video e YouTube lan alò se sa ki pouse m e moun yo toujou ap mande m sa mande m kòman yo kapab achte cheve sou platfòm nan kòman yo kapab pase yo gon ti pwoblèm pwoblèm yo gen an se ke yo konn wè pri ki afiche a lè yal achte se pa sa founisè a ba yo enben nou pral baw rezon an n pral moutre w li tou e sesi nou nap kontinye mande w abòne avèk chanèl la pataje l avèk yon zanmi w ki vle m te kapab di w e start kòmanse yon biznis enben sa lap vrèman enpòtan la kisa nou fè la. Nou wè la mwen lanse yon rechèch. Alò e mwen pati sa yo m fè yo deja pa fòseman pou m ta lan refè yo avè nou. Nou moutre nou nou moutre w lè w ap achte sou platfòm Alibaba kòman pou w kapab filtre. Lè w filtre a sa vle di Se kòmsi m te kapab di w pou yon moun ki konn langaj sa byen an pwovens, lè w ap vonnen yon bagay. Vonnen yon bagay se retire sa ki reprezante ki pa bon yo, retire sa k pa bon yo pou jwenn sa ki bon yo, sa ki nan sans ou, sa w bezwen an. Alò, pou n kòmanse, ou wè la mwen lanse rechèch lan, perik natirèl, cheve imen. La, kounye a, m prale filtre. Pou m achte nan men yon founisè, premye bagay li sipoze genyen, fòk moun sa son moun ki genyen Ced Asirans. Sa se premye a. La, mwen seleksyone Ced Asirans. La, l ap mache. Ok. M fin pran la, tout sa y ap ban mwen la yo kounyeya, nan rechèch mwen yo se founisè ki gen che d'asirans. Dezyèm nan, m ka chwazi yon founisè ki verifye. Alò sa, lè yon founisè verifye, sitou ou menm ki pral fè gwo dil, ki pral achte an kantite monchè, li enpòtan paske gen de sòt de verifikasyon. Konprann? Men, an nou pran sa. Sa, men, si ou menm k ap fè gran kòmand, tankou moun k ap fè, pran pa CBM, pa konntenè, la ou ka chwazi verifye pou ou a. La, e, an nou pran, m pran premye a, kòm yon moun ki petèt ap, ap, apèn demare. Ke, la, jiska mentnan, l ap travay, l ap travay, l ap travay, oke. Ok, apre sa ankò, pou mwen, lòt bagay ke m ap pran, m ap pran, e moun ki prè pou l ship pwodui a. Sa li vrèman enpòtan. Sa vle di, m pa vle al fè rechèch yon pwodui, ki petèt poko menm fabrike, sa vle di mwen tou di nan rechèch mwen an monchè pwodui ke m bezwen se yon pwodui ki prè, sa vle di otomatikman m peye l yo ka voye l pou mwen. La m seleksyone sa. La an nou pale nou rive la bon la sa nou wè m pa seleksyone yo se paske yo pa twò enpòtan la ankò m prale nan minimum order a minimum order a se kisa li chak founisè sitou sou Alibaba nou ka swiv sa yo la n ap wè gen founisè ki di ou se yon pyès MOQ an MOQ an sa vle di pou pi piti yo ka vann ou yon pyès li pa gen pwoblèm la ankò de mèm si nou kontinye w ap wè la MOQ a yon toujou

Ok la banm tounen kote nan nan filtraj lan banm tounen nan filtraj lan la banm di yon MOQI a mka pran maksimòm e maksimòm MOQI an banm di m bezwen youn ki 100 ki 200 ok 200 yon moun ki ka bay 200 la ok Ok ok lap travay lap travay lap travay alright ok m fini nan emoki an kounye a nou pral nan pri a pri a m bezwen yon pwodui ki antre 2 dola. Maksimòm nan, m ka chwazi maksimòm nan jiska 50 dola. Ok. Epi ok. La n ap wè kantite Kantite m te genyen an l ap redui, l ap redui konsiderableman, paske lè ke w filtre a, sa vle di, yon moun ki pa reponn a kritè ke ou menm ou chwazi a, li bay. La yo ba w posibilite pou w chwazi nan ki peyi ke moun nan ye, bagay sa yo, alò ki peyi founisè a ye, ou ka chwazi End, ou ka chwazi Chin, ou ka chwazi pakèt lòt peyi. Bon la, m sifi la, ban m kontante m avèk sa. Kounye a, premye rechèch, premye sa ke m lanse a la, m genyen yon pri ki se 21 dola 37 santim a 24 dola 70 santim. La a, yo di m, Supplier sa a, MOQ an, se yon pyès, alezi, mwen ka kòmande yon pyès nan men l. E anplis, li genyen yon mwayèn de 4 pwen 9 etwal e sou yon afè de 263. kòmantè. Sa vle di sa se moun ki alò e sa se moun ki achte lan men l yo ki kite reviou pou kontak e pou founisè sa ki di monchè men kalite pwodui a. Lè w wè yon founisè ki a 4 pwen 9 etwal sou 5 monchè son founisè ke ou kapab fèmen je w achte lan men l son founisè ki vin fè biznis son founisè ke w kapab fè konfyans. La ankò e nou wè se ankò bon se yon founisè ok an li gen 8 e li gen 8 review sa ki pa mal tou ki pa mal ok 4 pwen 1 ki pa twò mal 4 pwen 9 ankò ok bon la kounya an nou di si nou ta vle fè yon chwa Ann di si n ta vle fè yon chwa. Ann pran, m bezwen pran yon egzanp avèk nou pou m montre nou sitou nan varyasyon pri yo. Ann pran sa kòm nou wè gen yon varyasyon ki pizou e ki pi laj, an nou seleksyone pou founisè sa. Ok. La, an nou gade la pou n wè.

an suiv li suiv. Bon, sa founisè sa menm li tou liste tout pri l yo, men sa m bezwen chèche ansanm avèk nou, m bezwen chèche avèk nou yon founisè ki pa liste tout pri yo. M ap chèche ansanm avèk nou yon founisè ki pa liste tout pri l yo, sa, epi sa ok. M ap, an n chèche yon, n ap chèche yon founisè ki pa liste tout pri l yo e ki gen yon bèl varyasyon tou de pri. Ok, ok, ok, nou ann pran sa 20 dola. Ale la. Ok la. Bon, sa a genyen 3, li gen 3 size diferan, bon, ki pa twò laj, nou bezwen youn ki, bon, la alò nou ka pran la 3 size lan wi. Alò, ki sa m vle montre w la? Lè w wè yon pri pwodui afiche kon sa, 20 dola 40 a 38 dola 08, alò, nan CV ansanm avèk ou, pou lòt kategori yo se diferan, men pou CV a, n ap, se kon, n ap konsidere l kon sa. Premyeman, Anndan chan de pri sa, ou yo ba ou sa ki rele w an nou di e size lan. Sa vle di chak size yo gen yon pri diferan. An pre egzanp yon moun k ap achte yon cheve 10 pous a yon moun k ap achte yon cheve 30 pous pri yo p ap menm. Yon moun k ap achte yon cheve 12 pous a youn k ap achte youn 14 pous pri yo p ap menm ap gen varyasyon nan pri yo. E se si non sèlman e size lan kapab varye pri an e modèl la ankò kapab e varye pri a se sak fè m di w nap pran tan pou nou kapab e pote ba ou etap pa etap e plizyè video kòman ou menm ou kapab fè chwa de cheve pou vann sou Alibaba alò nou te vle fon prezantasyon ans e e sou achte cheve sou kòman ou ka achte cheve sou Alibaba e pwochen video a nou pral montre w kòman ou kapab chwazi cheve. Nou pral montre w kòman ou kapab chwazi cheve a sou platfòm nan e tou e kòman ou kapab dyaloge, kòman ou kapab mande founisè a pou l voye lis katalòg ki gen pri pwodui ansanm avèk size avèk modèl yo pou. Deja, merci a la pwochèn pou yon lòt video.